Bonjou bonswa tout moun Jodi a se ankò yon plezi mwen pou m pot videyo sa ba ou Kote jodi a nou pral pale ou de lè Kristòf Kolon te antre nan peyi a an 1492 e kijan li te detwi tout endyen an 1495 Pa bliye abòne ak chanèl la pou pa rate okenn nan videyo yo Pataje l ak fanmi ou zanmi ou pou yo menm tou yo ka konn vrè istwa peyi yo E pa bliye like videyo a pou ankouraje m nan sa m fè a. E map envitew al gad premye video a nou te lage kote nou te gentan pale sou endyen yo ki gen anpil rapò a video sa nou fè jodi a nap kite link lan pou ou nan premye kòmantè a. Nan dat 3 out 1492, 3 bato sa yo ki se La Pinta, La Niña e La Santa Maria te kite Palos de la Frontera ki se yon pò nan vil Andalusi nan sid peyi Espay.

Kesyon n ap poze, se ki sa Kristòf Kolon te vin chèche nan zile a? Gen anpil moun ki fè konnen ke Kristòf Kolon te jis bezwen dekouvri kèk nouvote, men ki pa t vre ditou. Kristòf Kolon te aateri sou zile a, se paske, a lepòk sa, pot yo gen bagay pou yo konsève vyann menm jan ak kounya. Nan epòk sa, pou yo te konsève vyann, yo te konn itilize anpil epis, e epis sa yo te konn soti nan peyi End. End se yon peyi ann Azi, ki okipe majorite pati nan sous kontinan Endyen an. Se nan peyi sa yo te konn al chèche epis pou yo konsève vyann yo. Pou yo te al nan peyi sa, yo te konn pase alès. Lòt mesye ann Azi yo ki te bezwen epis ak lòt bagay pou yo manje yo pa t ka jwenn, yo te fache. Epi, Latiki ki te yon gran pisans nan epòk, li te koupe wout la, li pa t kite nèg yo travèse. Mesye Lachin yo tou te moute yon gwo miray pou nèg yo pa t pase. Kristòf Kolon menm ki te etidye navigasyon ak astroloji nan peyi li Itali, li te konnen latè te wonn tankou yon boul. Li te mande Wa Lespay Fèdinan e Rèn Izabèl pou yo te pase a lwès pou l t al an End. Se sa k fè, lè Kristòf Kolon te rive an Ayiti, li te rele Tayinòs yo Endyen. paske li te kwè li te an End. Se konsa, gras a Kòk Wa Despay Fèdinan e Rèn Izabèl, Kristòf Kolon te nan tèt yon ekip 120 maren, nan 3 bato, chaje ak pwovizyon pou 100 jou, yo te kite Espay. Kristòf Kolon te gen anpil difikilte nan vwayaj la, paske maren yo pa t vle kontinye vwayaj la, lè yo te gentan sou 2 mwa, yo potko dekouvri okenn tè. Apre 2 mwa, Kristòf Kolon te resi pran yon ti soulajman, paske yo te kòmanse wè ti zwazo k ap vole. Nèg yo te gentan konnen depi gen zwazo sa vle di gen tè, paske zwazo pa vole nan dlo. Nan dat 12 oktòb 1492, apre de mwa nèf jou, Kristòf Kolon dekouvri nan zòn Bahamas yon zile, ke moun ki t ap viv sou li te rele l Wahanali. An gwo ponyèt, Kristòf Kolon pran zile a, li chanje non zile a, li rele l Sen Salvadò, ki sinifi Sen Sovè. Se te yon non byen chwazi, paske mare yo t ap konplote pou yo te baskile kolon nan lanmè a pou yo te ka tounen lakay yo, lè yo te gentan sou de mwa yo potko dekouvri okenn tè. Kolon apre sa, te pase Kiba, men, li pa t rete. Finalman, nan mèkredi 5 desanm 1492 la, Kristòf Kolon te rive nan pwent nòdwès zile a. Kristòf Kolon te desann atè, nan jedi ki te 6 desanm 1492. Li te rele kote li desann nan, Port de Saint Nicolas. nan pita ki ta pral Mòl Sen Nikola. Li te chwazi non sa paske nan rejyon katolik 6 desanm se dat fèt Sen Nikola. Lè Kristòf Kolon te desann atè, End yo te kouri vin akeyi l avèk lò, mayi avèk anpil lòt bagay ankò. Se lè sa, Kristòf Kolon t ap aprann ke li pa t ann End, li te ann Ayiti. Epi, li te tou deside chanje non peyi a, li te rele l Isla Hispaniola, ki sinifi Il Despaye. Apre plizyè lane ki te fin pase, te gen yon istoryen ki te rele Peter Mavel ki te vini, li te chanje Isla Hispaniola, li te rele l Ispanyola, ki sinifi Peti Lespay. Nan kay Kristòf Kolon te gen avèk li sou zile a, li te ekri, li te di, li twouve se yon bèl peyi, men, tè a gen anpil wòch ladan l, epi li kòmanse debwaze. Nan demen maten ki te 7 desanm 1492, byen bonè, Kristòf Kolon te fè vwa l, li te met tèt li a lès. Lè Kristòf Kolon te rive Alès, li te jwenn yon ti il. Lè li te fè tou ti il la, li te wè li sanble ak yon gwo tòti, epi li te deside rele l Île de la Tortue. Epi, nan twazyèm jou a ki te 8 desanm 1492, Kristòf Kolon te dekouvri yon bèk ilaj ki gen bèl lanmè. Kòm 8 desanm se fèt Immaculée de Conception, li rele Port de la Conception. Pò sa a te tou prè Jean Rabel, ki ta pral tounen nan pita Pè dè Moustik. Kristòf Kolon ki te wè plas la tèlman bèl epi li te renmen l, li te deside pase yon semèn sou plas la. Apre, marin espanyòl yo te deside fè yon pwosesyon. Pwosesyon, se defile relijye ki sefektye an chantan e an priyan. Apre sa, yo te koupe yon bann bwa, yo te fè yon gwo kwa, epi, yo te plante l. Seremoni sa a genlè se te premye seremoni kretyen ki te fèt sou kontinan meriken an. Apre sa, Kolon te ekri nan kaye ki te gen avè li, Se pi bèl peyi ki gen sou latè. Li ta vle sanble ak Lakasi, men tè sa, peyisaj sa, pi bèl ke Lakasi. Lakasi, se yon vil nan peyi Espay, ki mezire 79,463 kilomèt kare, swa 16 pousan nan teritwa espanyòl la. Pandan Espanyòl yo te chita, yo te wè yon ti dam endyèn ki t ap pase. Ti dam nan te prèske toutouni, epi, li te yon gwo zanno an lò nan nen li. Kristòf Kolon te rele ti dam nan, li te ba l rad pou l met sou li, epi li te ba l kèk ti kado, kèk ti miwa ak kèk ti klòch, epi li te kite l ale. Endyen oswa ki pa t konn wè miwa ak klòch oubyen ki te twò renmen miwa ak klòch, te gen yon bann lòt Endyen ki te avanse pi pre. Men, sa Espanyòl yo te bezwen konnen, se kote lò sa yo soti, paske ti dam Endyèn nan ki ak gwo zanno lò sa nan nen li, se paske zòn nan gen anpil lò ladan l. Kristòf Kolon te pran kay l ankò li te ekri. Li te di, li twouve Endyen yo janti, yo emab, s on bann moun inofansif, ki pa konn manyen zam, s on bann moun ou ka foure anba travay jan ou vle, e fè yo fè tout sa yo vle. Depi lè sa a, Kristòf Kolon te kondane zile a pou l te tounen yon zile desklav. Apre yon jou, Kolon t ap pike a lès, nan nannuit Nwèl 1492 la, youn nan batiman yo ki se La Santa Maria monte sou yon gwo wòch nan mòn mè Limonad.

Nan dat ki te 11 janvye 1493 la, apre on mwa, senk jou, Kristòf Kolon te fè vwa l pou Lespay, pou l t al rakonte tout bèl dekouvèt li sot fè. Men, li t ale l te kite trant maryen nan Fò Lanativite. Li te di maryen yo, pandan li pa la, pou l trete Endyen yo byen. Lè Christophe Colomb te rive ann Espay, se te yon bagay grav. Tèlman moun yo te kontan pou nouvo tè sa Christophe Colomb te sot dekouvri a, yo te fè anpil fèt pou li. Wa Fèdinan ak Rèn Izabèl te resevwa l tankou prens. Lè sa, nan tout Ewòp bri te kouri ke Christophe Colomb te sot dekouvri yon nouvo tè kote yo jwenn lò, se sou lò moun ap mache. Epoutan, Christophe Colomb pa t premye navigatè ki te sot ann Ewòp ki te vin ann Amerik. Se sèl zan avan sa, Vikings yo te gentan vin an Amerik. Yo te pase plizyè semèn nan Groensland, ki se kounye a peyi Kanada. Nan dat 25 septanm 1493, Kristòf Kolon te fè dezyèm vwayaj li an Ayiti. Sèt fwa si, Kristòf Kolon pa t vini ak twa bato. Olye de sa, Kristòf Kolon te vini ak disèt bato. Te gen plis pase 1500 Espanyòl ki te vin ranmase lò pou yo t al viv nan peyi yo tankou gran blan. Men, Lè Kristòf Kolon te rive Lemaryen, sezisman te pran Kristòf Kolon, paske li pa t wè tras Fò Lanativite, ni tras 300 maryen espanyòl yo li te kite a. Se lè sa Kristòf Kolon ap aprann ke, apèn li te pati al ann Espay, Maryen yo t al sakaje kay Endyen yo, yo te vòlè tout lò Endyen yo te genyen, yo te fè kadejak sou madanm ak pitit fi Endyen yo. Caonabo li menm ki te chèf kasik La Maguana, lè li tande sa, li antre nan Le Marien, ak yon gwo fòs lame. Li boule fò La Nativite e li masakre marin espanyòl yo. Lè Kristòf Kolon aprann sa, tou dousman, li pouse bak li pou pi lwen, ak tout Espanyòl ki te vini ak li a. Li kite Le Marien, l al debake nan zòn bò Monte Kris, nan La Magua. Se la, li te debake yon bann bèt li te vini avèk yo. Bèt sa yo se te, kochon, kabrit, bèf, cheval, mouton, eksetera. Listwa fè nou konnen ke potko gen jan de zannimo sa yo sou zile a. Nan dezyèm vwayaj Kristòf Kolon an, li te gen yon ti frè l avèk li ki te rele Batèlmi. Batèlmi lage Kristòf Kolon, li pran yon batiman, li pike pou pi devan. Se ti frè Kristòf Kolon an ki ta pral fonde an 1496 lavil de Santo Domingo. Pwoblèm Kristòf Kolon ta pral kòmanse, se lè Kristòf Kolon te di Espanyòl yo li vini ak yon plan pou li bati yon vil ki pral rele Isabela. Espanyòl yo te fache, yo te tire pye, yo te di yo pa t vin la pou yo te vin bati vil. Se la yo te vin ranmase pou yo tal viv lakay yo tankou prens. Kawonabo ki te chèf Lamagwa, se li ki te premye wè ke Espanyòl yo te vini pou yo te detwi ras Endyen yo. Kawonabo te fè apèl ak lòt kasik yo pou yo te fè yon kolaborasyon pou yo te ka atake vil Isabela ki se vil Kristòf Kolon an. Men, Gwakanakare ki te chèf Lemaryen pat antre nan kolaborasyon an. Apre sa, wa Ganagari al rankontre ak Kristòf Kolon. Li te pwomèt Kristòf Kolon ke li menm ak tout tribi l la ap ret fidèl ak Espanyòl yo. Li te di Kristòf Kolon li pran swen yo byen e yo an bòn sante. E li te tou anonse Kristòf Kolon ke lòt kat kasik yo fè yon kolaborasyon pou yo atake vil li a. Lè lòt nèg yo te tande sa, yo te fache. Borik yo ki te dezyèm chèf nan senkyèm kasik, ki te rele Zaragwa, li te fè tiye youn nan madanm misye yo, e, Kawonabo li menm li te kidnape yon lòt. Lè Gwaganagari wè sa, li te antre nan ekip Espanyòl yo pou li te ka goumen kont ekip Endyen yo. Alonso de Ojeda menm ki te yon Espanyòl ki te ak Kristòf Kolon, Li te wè jan gè a t ap dewoule. Li te wè, se Kawonabo ki te prèske tout pwoblèm nan. Li te fè yon yon plan. Li te di, meyè fason pou konbat èlmi w, se fè l vin zanmi w. Ojeda te fè yon fason li zanmi ak Kawonabo. Epi, li te fè Kawonabo kwè nan li. Epi, yon bon jou, san Kawonabo pa t konnen, li te kwoke sou Kawonabo. Epi, li mare Kawonabo. Li pot Kawonabo bay Kristòf Kolon. Kristòf Kolon met Kawonabo nan prizon. Apre sa, Kristòf Kolon deside voye Kawonabo bay wa Despay la. Kristòf Kolon pa t voye Kawonabo bay wa Despay la pou l t al mete l nan prizo. Men, se pito pou l te mete Kawonabo chèf, paske, moun sa yo, yo pa t konn jwenn yo fasil. Malerezman pou Kawonabo, bato ki t ap pote l la te fè nofraj, li te koule, epi Kawonabo te mouri nwaye. Lè Endyen yo te aprann Kawonabo te mouri, yo te deside atake vil Isabela. Plas Kawonabo te genyen an, yo te bay yon ti frè Kawonabo l ki te rele Manikatèk. Manikatèk te avèg nan yon je. Lè Kristòf Kolon tande yo pral vin atake l, Kristòf Kolon pa t deside goumen nan vil Isabela. Li te prefere al goumen deyò vil la. Pou se fè, Kristòf Kolon kite vil Isabela avèk 200 timoun, avèk lame Kwa Kanagari a, ki te ba l plizyè santèn aborijèn. Aborijèn, pa definisyon, se l orijinè di peyi ou il vi. Lame espanyòl la te gen tou 20 cheval, avèk anpil chyen de chas. Yo te deside fè batay la Vega Real, nan dat ki te 27 mas 1495. Lame Endyen yo te pi gwo lontan pase lame Espanyòl yo, men se te yon batay ki pa t dire anpil tan. Ki t ap pase kòmandman lame Espanyòl yo te divize lame a an de pou yo te ka atake Endyen yo de kote diferan epi pou yo te fè sanblan ke yo plis ke lame Endyen yo tankou tout rès lame a te ret dèyè san yo potko avanse. Alonso Ojeda li menm ki te nan tèt yon lòt ti gwoup, li te prepare yon atak fwontal. Espanyòl yo te lanse plizyè kout fe, epi yo te lanse anpil flèch nan kan Endyen yo. Apre sa, yo te lage chen yo, apre sa, yo te lage nèg acheval yo. Yo te kraze lame Endyen an nèt. Yo te tiye pifò Endyen yo. Yo te kaptire Manicatek ki te chèf lame Endyen an. Anacaona li menm ki te wè sa, li te lage pye l, li te kouri al kache nan Zaragwa. Apre batay la, Espanyòl yo te pran tout. Casicao, Colón te antre nan Vega Real, li te fè yon konsepsyon de La Vega, kòm yon fò ke yo te rele Konsepsyon. Fò sa a, apre, li ta pral pi gwo min lò nan Karayib la. Fòk nou konnen, Anacaona te mouri, pann, apre li te vin ap konplote pou li te fè yon lòt atak kont Espanyòl yo. Malerezman nou pap ka pale sou sa jodi a koz pou video a pa twò long. Nan pwochen video a, nou pral pale w de biyografi Christophe Colón,